Imajine yo di Kadilak jalou, li mete Bedjine an otaj, li pa vle kite Bedjine fè mizik avèk lòt moun. An lojik. Sa pa, se pa posib. Mwen menm m son moun.
M soti miragwan. Sa vre an pa posib. M soti miragwan. Sa pa gen sans. Se kom si moun nan lap dirije w lap di w men kijan pou fè biznis ou. Men kisa ki bon pou ou. Mwen konn kisa ki bon pou mwen. Mwen pa yon ti moun piti. Mwen pa regade. Tandiske moun nan ou pa di moun nan konsa e poukisa w pran tel atis nan nan nan. Nan show.
M paka kanpe pou m di w men wap fè yon show pa pran tel atis. M paka kanpe pou m di w sa. Ou paka kanpe tou pou di m men kijan pou m jere biznis mwen. M konn kisa ki bon pou mwen. Ou pa wè fanatik yo toujou mache dèyè nou tout kote n ale. talè eskize m dèfwa gon pakèt nan moun sa yo ki antre pa fè kòlè non ou konn ou konn wè ou konn wè kòmsi gen de bagay ki anndan ou pa janm mete l deyò paske ou pa nan tout ou pa vle nan jan de bagay sa yo mwen m kwè nan mizik mwen m kwè nan travay mwen se sa m vle vann fanatik yo m pa nan fè zen yon moun nenpòt sa w kanpe w di de Bedjine Bedjine vin reponn ou oubyen ap pwofite tan pou l vin reponn ou pou fè buzz m pa nan jan de bagay sa yo m pa ka gen talan sa pou m ta rezime l avèk fè zen avèk reponn moun ou konprann men gen anpil moun ki konn ekri m ki konn rele m ki konn vin anfas mwen menm ki di m ke Limyè a se ou menm ke l ye. Woy!
Wi, gen anpil yo konn e yo konn kiyès yo ye. M pap fè pèsonalite, men yo konn kiyès yo ye. Konn ap di m ke limyè a se ou menm ke l ye. Kadilak son vye nèg andeyò l ye, sispann fè mizik avè l. W ap jwenn anpil ti milat, anpil moun voye w ki sa. Ou ka rive pli lwen avèk sa w fè. Ou pa ka gen tout talan sa yo vin kofre kò w anba yon anba yon mawozo, anba yon anba yon anba yon nèg andeyò. Men yo bliye si nèg andeyò sa a nan yon epòk. A yon epòk se li menm ki sèlman ki te chwazi kolabore ansanm avèk mwen.
Bon. And then banm fon ti pale. Epi gen anpil tou ki konn ap ofri m lajan tou. Konn ap ofri m anpil lajan pou m pa fonksyone avèk Kadilak ankò paske yo wè yo wè plis sa m yo di m sa yo wè nan mwen an m pa wè l ke antouraj mwen pa wè l paske antouraj mwen pa bon antouraj mwen pa bon yo pap wè sa m genyen an m pa ka yon jèn fi yon bèl Ah m ap fè. But li vreman pa posib, li pa make sense. Li lè pou nou asepte ke 2 moun ka kolabore. E m ap di l jodi an Bedjine Kadilak se se prèv vivan ke 2 Ayisyen, 2 moun, yon fanm a yon garçon ka kolabore. E m tèlman pwouve nou sa, nou tèlman pwouve nou sa ke nou kòmanse enfliyanse yon pakèt jèn. Yo vin ap kolabore e sa fè m plezi. Gon pakèt moun tou ki te nan kont, ki te an dezinyon ki vin ap kolabore. Sa fè m plezi. Mizik lan, Kadilak.
gen pawòl li nan mizik lan, K-dilak bay melodi nan mizik Bedjine fè avèk Richard Cavé an ok men lè ou menm antanke yon jèn fi antanke yon m pa konnen antanke yon moun ke ou di ke ou ye an lè ou monte entènèt ou di ke li pa vle m featuring avèk avèk yon moun oubyen li pa vle m featuring avèk atis nan HMI yo pakont li pa gen pwoblèm a sa epi ou bliye mwen menm tou kisa m ye m son fanm m gen lapawòl. Biznis mwen avèk Kadilak la li fèt sou papye m sinye Kadilak sinye so ni Kadilak pa gen pwoblèm pou l featuring avèk kèlkeswa moun ke l ye an ni Bedjine pa gen pwoblèm pou l featuring avèk moun ke l ye an m panse ou pa chanje yon ekip k ap genyen tout moun nèt tout moun nèt ki gen yon bagay talè tout moun nèt ki gen yon bagay k ap mache pou yo y ap kenbe l yo eksplwate l le plis ke yo kapab ok m te bezwen mete fanatik yo yon ti jan klè sou sa. Bedjine pa gen pwoblèm poul featuring avèk kelkeswa moun ke li ye e m abitye fèl deja, m fèl avèk Richard Cavé e m gen lòt artiste kem featuring avè yo mizik yo poko soti, K-dilak tou gen lòt artiste li featuring avèk yo mizik yo poko soti.
Bon e sa lari a bay lari a bay ke m jalou and then souvan fwa depi w featuring avèk yon moun m jalou bat fanm kadejakè.